Nou di, Chen ki abitye bwè abitye bwè ze, l ap kontinye bwè ze. Men nou, nou gade se nan rapò dcpj ke nou jwenn li, kote ke genlè sa pa enterese nou. Ki ane li sòti?
Hein? Ki ane rapò sa te sòti? Non, rapò sa, sonje wi mwen di, e nou tout konnen, lapolis te arete Anel Joseph nan mwa.

Yo konn tout, yo gen tout avi sa yo. Yo di CPJ pa gen pou l fè pouswit jidisyè de Mateli. M pa konn ki kesyon w poze a. La polis jidisyè fè rapò li kounye a se dosye a nan men dwayen an epi dwayen an kòm phtk li te bay li pa yon jij dele ki piblik yo pa janm tande Mateli. Dakò? Men se pa dcpj te fè travay li. Ou bezwen dat rapò a. Yè avoka a di konsa Mateli. Son rapò.
si w vle, pou dcpj remèt li nan pakè Pòtoprens lan. Ki dat nou wè la a? Li 4 desanm 2019. Nou wè li? M pa envante li, se nan rapò a ke sa ye. Ou mande m ki lè yo remèt rapò a, li 4 desanm 2019. Dcpj pa genyen pou l pouswiv Joseph Michel Martelly. Dcpj te fè yon rapò kote ke yo t ap tande yon chèf gang ki eksplike relasyon l avèk Michel Martelly, ke l konn resevwa lajan e nan Martelly voye ba li apati de yon moun ki nan sekirite Martelly ki rele Vlad, epi lòt bagay tou. E se apati de telefòn sa a li konn pale avèk avèk Joseph Michel Martelly. Men dcpj pa genyen pou li pouswiv Poukisa ou pa di poukisa Bernard Sainvit pa fè anyen? Epi se dcpj. Nou wè dan pouri gen fòs sou bannann wi sa nou wè mesye? Hum? Sa wè hein. Sa ki la son eta majò phtk ye. Son eta majò sweet micky. Son eta ou eta majò kap pwoteje bandi. Son eta ou eta majò kap pwoteje viv ansanm e se sak fè ou wè tout sa ou wè kap pase nan latibonit la patikilyèman pandan ane sa.

ki enfòme Wo Eta Majò Lapolis la, gen 7 polisye nan Latibonit ki ap founi bandi Viv Ansanm, teworis yo nan Latibonit, zam avèk minisyon, Enspeksyon Jeneral Lapolis la pa janm pran yo e Wo Eta Majò a pa janm pran yo. Donk, se yon polisye depi ou nan phtk ou nan ou Mateli. Enben, yo pap manyen w. Wo eta majò lapolis la se yon eta wo eta majò tèt kale. Se yon eta wo eta majò k ap pwoteje bandi. Se yon eta yon eta wo eta majò k ap pwoteje polisye ki nan sa k pa sa. E e kidonk se youn nan rezon ou wè polisye ki vle goumen. kont gang yo, kont teworis yo, pafwa yo dekouraje lè yo wè gen kòlèg yo ki nan relasyon avèk bandi e wo eta majò a pa fè anyen, patikilyèman enspeksyon jeneral lapolis la. Odisyon an ki fèt yè la devan jij Cyprien.
Martelly e. Li pa te enkilpe nan òdonans jirim vòltè a. Yo te envite l a tit de temwen. E tout aranjman sa ap te fèt ki fèt ant Mario Delcy avèk jij la yo pa t bezwen fè l. Li te kapab vini epi l al tande l. E bon, tout sa w wè k ap fèt nan kad. Jij Cyprien kap tande moun. Pou jij la se brase lap brase se demagoji ke lap fè. Jij la genyen plis pase 8 mwa ke li yon dosye nan men li. Pandan se tan gon pakèt moun kap manje de prizon. E pa bliye lè jij Voltè te rann odonans li, komisè gouvènman nan premye enstans pat fè apèl. E lè kou dapèl tap tande moun yo, kou dapèl la te mande yon sipleman. nan kè li. Ou byen souliye sipleman de fòmasyon. Men, li pa t mande pou y al brase. Ki sa jij la fè? Moun. M ap pran yon egzanp. Oke, toudabò, nan sipleman an, yo di, yo di, se nan òdonans lan, men li, òdonans koudapèl, arè koudapèl rann, kote ke yo mande pou konplete dosye a. E konpozisyon an de 3, ou konnen kou dapèl la se 3, e yo bay jij Cyprien pou konplete. Nan arè kou dapèl la, yo di se pou yo al chèche, jij la al chèche mobil krim nan, otè entèlektyèl krim nan avèk otè materyèl la. Pou jwenn mobil krim nan, otè entèlektyèl, otè materyèl, fòk ou konnen kiyès ki peye pou krim nan. E. Fi a pa entèrese l. E sa? Pou sa ki konsène moun ki aletranje, yo di jij la ap bay komisyon pògatwa pou moun kapab, pou yo kapab tande moun sa yo. Yo site pa egzanp tankou de pitit Jovenel Moïse, tan dòt moun ki aletranje. Jij la pa fè sa. E nan arè kou dapèl la, yo di evade prizon yo ke prizon an, nou sonje le 4 mas 2024, la polis nasyonal la ou eta majò la polis la livre penitansye bay viv ansanm. Pou ki sa k fè nou di sa? Se paske te gen blende epi gen yon moman ke yo rive nan nwit 3 pou rive 4 la, Epi, gen de moun nan wo eta majò a ki bay lòd, ki di pou polisye yo dezangaje yo. Alò, nan arè kou dapèl la, yo mande pou al chèche enkilpe sa yo ki an kaval. Jij a pa fè sa. E gen, m ap pran yon egzanp. yon moun tankou Jeantel Joseph, lè ou li rapò lapolis jidisyè e lè w gade òdonans jij Voltè a, e misye gen eksplikasyon pou yo pouswiv li, e se sa ki fè ke jij Voltè te di gen sifizamman endis pou voye, pou enkilpe Jeantel e pou voye l al jije. Lè jij Cyprien envite envite Jeantel sa gen 2 semèn li te envite li kòm temwen. Li chanje stati òl pa gen dwa sa. Se pa rapò avèk brasay kap fèt yo. Finalman kou omwen komisè an chèf kou dapèl la t. te frape pye li yo te lou, li te vini korije sa. Li fè menm bagay pou Jean Mona Métellis, ki pa t gen anyen a wè avèk ankèt lapolis jidisyè, ni ankèt e oubyen sou òdonans jij Voltè, epi premye envitasyon mwen bay Jean Mona, se kòm enkilpe. Li fè menm bagay pou mwen menm, Pierre Esperance, rnddh, e li envite m de fwa. Epi pandan li gen kanè Jovenel ki nan men l, nan bi, nan, nan men l, nan yon bwat nan kou dapèl la, epi li rann yon òdonans, li rann, li rann yon òdonans pou retou e li cpi vin fouye lakay mwen, e vin fouye rnddh. Ou gen Mario Delcy. ki se youn nan avoka ki pi kòwonpi e nan peyi a, vòlè dènye degre, lè Monferrier Dorval mouri te sove e e yo te sipoze e e sere e li yo pa yo pa sentre l nan kesyon rezon an se li menm ki te konn mennen may yo ma e e Monferrier Dorval bay Jovenel Moïse wè e Mario Delcy se avoka plizyè moun nan dosye a. Li se avoka 2 enkilpe, yon youn ki sèten Arcade Joseph Pierre ki se yon sitwayen ayisyen kanadyen ki ap viv aletranje, plis ki son enkilpe, plis yon lòt ki rele Gordon Fenil Désiré ki son enkilpe e l se avoka lòt moun tou. Ebyen se Mario se Mario Delcy kap dil sa poul fè e lèw tande Mario Delcy al fèmen tèt li nan biwo avèk jij la yo fè anpil tan e ansanm e e Mario Delcy se li e se li menm kap oryante jij la e jij la fin envite mwen 2 fwa epi aprè li rann òdonans la wont sa. Kote ke l fè mansonj nan òdonans voye bay dcpj, lapolis pou e vin fouye biwo rnddh avèk lakay mwen. Sa vle di ke jij la montre ke gen yon hèn kont e rnddh. Li panse ke l kapab kontinye kriminalize nou, entimide nou. Nou menm nan rnddh. nou esklav lalwa. E tou, nou pa odesi de lalwa. Nou pa odesi de lalwa, men an menm tan, nou pap kite oken kowonpi nan lajistis la, paske lajistis ayisyèn nan, mesyedam, li jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan nan kenbe klima enpinite, kòripsyon avèk gangsterizasyon peyi a. Vle nou konnen de 2018 a pou rive jounen jodi a tout sa ou wè kap fèt anndan peyi a kidnaping, vyòl, vyòl kolektif, rnddh dokimante plis pase 60 masak, atak ki fèt anndan peyi a e rapò ki fèt sou kesyon krim finansye, blanchiman lajan pa gon pwosè e ki fèt. Depi yon dosye rive devan Bernard Sainvil sil konsène gang li ranje avèk gang yo epi l bay yon jij delinkim. E e si dosye a rive nan nan kou de kasasyon, enben komisè an chèf la e bloke li. E kidonk e n ap batay pou sosyete a chita sou yon eta de dwa. Nou gen dwa sa nou rele nou gen dwa o garanti jidisyè. On jij ki montre ke li ostil avèk. Ou, ou menm kòm jistisyab, ou pa gen dwa al devan, dwa ale, sa w pran se pa w! Wi!